Tout misyon kalòt mwen. Epa vre.
Zanmim pa ale ret gade video sa konplè jiska la fen Rosna se mennaj Roro Roro envitel soti Rosna pat wè ki fason ke poul te fè paskel pat vle soti avèk Roro li jwenn misye nan lari a misye mandel 25 goud lale kote Roro li di misye manyen boudal el dil vle fè bagay avèl mezanmi humm pa ale pa bliye abòne ak paj la pou ka jwenn tout dènye video nap lage yo.

Li bon pou ou jay yon lot tande frem.
Hum banm fè yon chita papa. Oh bondye eske se konsa ke ou kreye m pou m viv menm tout sa m fè kont mwen nan lavi a depi yè m ap mache mesye m pa jwenn anyen men gen pou preske pete fyèl mwen.

Pa mete sa nan ido tande. Ehe m tann mwen map ba w 25 goud ou mete m travay pou ou tann mwen map ba w 25 goud. Tann ou? Wi tann mwen map ba w 25 goud banm ti Anben pa gen pwoblèm konte sou ou map ret tann ou Dakò cheri Si l te vin avè l pou mwen vre mon Dye m ta sove men l di konsa se pou m fè l. Kèèt mesye pou dat Pou dat Rosna rele m la li di m l ap vin kote m la m panse gen 2 zèd tan kanpe la li pa janm vini toujou kisa l dwe gen yo se kèk pwoblèm li dwe gen nan lari a menm se lari a vrèman pyeje menm gen anpil vakabon nan lari sa menm bon m ap eseye kanpe toujou pou m wè pou m wè m ap tann li shitt menn m fè twòp tan la wi oh sa w genyen dlo nan zye.

Fanm mwen sa pou nèg yo dèyè pou nèg sa dèyè fè bagay sa menn. Tout mwen menm la se tounen al chifonnen l. Shit menn gade yon tenten mesye. Depi talè m kanpe lan baz la mesye m poko janm wè yon lady pase la menn. Genlè jounen ap mal fini nan menm la wi mesye. M poko janm gen yon bras nan menm ki tonbe menm.

Mezanmi. Mpanse mal bon sou manzè mesye epi yap fè kaka menm jan yo papa sou isi menm. Gadon gadon salopri yo ta bon kalòt wi menm shit. Mezanmi.
Granm maten sa pou solèy sa cho konsa oh.

Ou pa bezwen enkyete w. Ou pa bezwen enkyete w cheri. Mèsi wi mèsi.
Yon ti espwa m ap fè la. M pa gen goud nan valiz la men w di m maten an wè m leve ak kle lakay mwen m ye la men li mesye la vin fouye m li vin ban m kou l ban m yon sèl kalòt la wi. Ou pa bezwen enkyete w cheri. Fòk sa te rive fòk sa te rive m nan lavi m pou m te pran egzanp. Dakò? Ou pa bezwen enkyete w. Mèsi anpil wi mèsi anpil. Non non non non cheri. Non ou pa bezwen mèt ajenou. Jis fòk sa te rive pou m te pran sa kòm leson nan lavi m. Dan kòch an. Li swete w bòn chans nan lavi. Ke Bondye pwoteje lavi w tande. Dakò.
Dakò cheri. Gade sa m fè. M fè menaj mwen ale l bat ti nèg la pou granmesi, paske m pa t vle sòti a jou sa m pa t anvi kouche avè l. M fè yo bat ti nèg la pou granmesi, m pa t wè ki mwayen pou m te pase pou m te fè Roro pa t kouche m. E sèl mwayen sa m te ka fè. Gade sam fè m fè yo bat ti malere a kap mandem 5 an wi kounya jounen jodi a gade li k sovem li k retirem nan tray nan anba kout pye vakabon kout pwen sabò jodi a m pa konn ki mizè m tap pase la sa w fè sou tè sa w wè se li w wè wi m pa wè poukisa m te fè yo bat ti nèg la nan eta sa non antoulèka mèsi lavi. Sa fèm mal anpil anpil anpil pou tout kou sa Roro ba ti nèg la jounen jodia se li menm ki sovem anba men vakabon gang nan peyi. Mèsi lavi. Mèsi ke Bondye pwoteje w sou wout ou tout kote w pase.
Moralite videyo sa, Dèfwa gen de moun ou wè nan lari, se sitiyasyon k mete yo la, se pa mal ke yo vle fè w vrèman. Men genyen tou lè ke yo mande w se mal ke yo vle fè w. Aprann obeyi ak sa k mande w yo, paske ou pa konn bon an ou pa konn sa k pa bon an, li pa make sou vizaj li. Ou wè sa ki rive Rosna? Alòdke li pat bay ti, li pat vle soti avèk Roro, li fè manti sou ti nèg la, li bat li, gade kounyea se misye t vin arive sove l. Zanmim, pran sa kòm egzanp nan laviw. Depiw jwenn yon moun nan lari, li mandew siw ke ou pa genyen, prefere w diw ke ou pa genyen. Ou menm ki tap gade video sa, si ke ou renmenl, patajel, like, kòmante pou plis moun ka wèl. Voyel bay fanmi w, voyel bay zanmi w, ke Bondye beni w. Mayetta pa banm tout kob la non, mil goud li ban mwen li di konsa lè kem fin travay jodia lap banm rès kob la tande. Enben, pa gen pwoblèm nan m aprann mwen fè ti mache avè l. Vin fè ti fè ti mache avè l konnen pa gran achte ti manje pou nou ka manje cheri. Byen si pa gen pwoblèm. Dakò baby pa gen pwoblèm tande. Mph fè kontè nan lari a map kontinye bay li la. Dakò map vini tande. Byen ok. Dakò mon amour.